Yo, ou ap viv avè yon fi, sa vle di ou pa konnen fi a pa janm gen bezwen anyen, ou chita la tout jounen. Se la. Oh!
Pa kòmanse tranble la a non, ret an plas. Se paske m pa gen lajan epi ou oblije ap ap drèspèkte m nan lari konsa, hein?
Dye! Gen dlo la, fò m bwè yon ti dlo. Paske jan m wè bagay la ye la a, manman pitit mare vant.
Cheri.
Akanaj bagay cheri tout la sen jounen sa baz. Koman sa cheri?
Santim bouke nan relasyon sa bagay sa banm pwoblèm tout jounen nan yon relasyon ou paka itil mwen anyen menm anyen ou paka banm sèlman manje grenn diri chèch anyen ankò imajine w tout ti jèn fi ap met les nan tèt yo yap met gran zong long mwen menm gade eta zong mwen gadem gade etam en gade eta chevem en. Men cheri si w wèm poko fèw bèl epa mwen menm bebe Daryèè. M gen 2 men m gen 2 pye Se paske m poko jwenn travay Si w nan eta sa cheri Paske m poko jwenn travay Pou m ka achte bèl rad pou ou Pou m ba w kòb pou w pou w al fè tèt ou bèl Pou w fè kò w bèl cheri Men w ka eseye konprann mwen bebe M pa ka al vòlè bebe Tout jounen ou poko jwenn travay Imajine w pou depi m ansanm avè w Anyen w pap itil mwen Pafwa menm grenn diri a menm ou pa ka achte pou mete l nan dife tou chèch pou nou manje. Imajine w pou kisa msye t ap rete nan yon relasyon sa. Gen moun, imajine w si m kite w m ap jwenn moun k ap ka ede m e m ap jwenn moun k ap ka fè tout bagay pou mwen e m ap manje alèz, m ap abiye alèz e y ap ban m tout sa m bezwen. Imajine w m rete nan yon relasyon tout jounen strès ap fin avè m, hein? Men cheri m renmen w bebe m baw lanmou ke ou bezwen an. Ki bagay lanmou wap palem la lanmou nan soufrans konn gen lanmou nan soufrans baz se paskem gon san sal yon san salòp nan kòm imajine w malgre w paka itil mwen anyen m konn chita pou vè pyem baw kote kotem ka sipòte ankò sèt fwasi m paka sipòte ankò baz. An sa vle di cheri sa vle di pou lajan w renmenm pou lajan ou ansanm avèm cheri. Kon sa vle di si m pa gen lajan sa vle di ou oblije ap imilye m konsa cheri paske m pa gen lajan? Kòman pou lajan mwen mon an? Pou depi m ansanm avè w ou pa ka itil mwen an imajine w pran konsyans non ou a de po bouda w men manyen menm yon bon manje ou pa ka ban m hein menm yon bon manje ou pa ka ban m ou pa itil mwen anyen nan yon kay imajine w ou ap viv avè yon fi sa vle di ou pa konnen fi a pa janm gen bezwen anyen ou chita la tout jounen la. Oh!
Pa kòmanse tranble la a non ret an plas. Se paske m pa gen lajan epi ou oblije ap ap derespèkte m nan lari konsa? Hein? Bon isit m pè nèg isit. Bon nèg gen isit. Paske m pa gen lajan wap derespekte m. Hein? Sa vle di pou lajan w ansanm avè m, pou lajan w renmen m? Sa vle di si m pa gen lajan an jounen jodi a, sa vle di wap ban m do wap lage m? Se pou w aprann soufri ansanm avè yon nèg ou genyen. Si jounen jodi a m pa gen, se pou w soufri ansanm avè m. Demen lè m vin gen, pou nou pou nou pran sa a kè. Men imajine w, fò m soufri avè w tou. Sa vle di w te oblije ban m kalòt pou sa? Wi, m oblije ban w kalòt pou m ban w leson, pou w pa janm derèspèkte m nan lari konsa ankò. Imajine w, ou di se pou lajan m ansanm avè w, pou depi m ansanm avè w. Men imajine w, ou pa wè sa? Ou wè se pou lajanm ansanm avèw pou depi m avèw imajine ou pa janm gen anyen pou banm ou pa janm depi lèm avèw la ou pa janm travay ou toujou ap dim wap pale avèm di lè wap travay ou jerem yon fason imajine si se pou lajan m te ansanm avèw m tap gentan kite w deja imajine gade kòman menm manje gade kòman nou manje m konprann m konprann se pa ou ta vle men imajine ou pat oblije banm kalòt e pa paske sa ou map diw la pa fèm mal sa fèm mal e se pa paske tou m vle kite w. Imajine se jan, imajine w m soti nan lari a pou wè medam yo m byen ansanm avè yo a, pou wè jan yo bèl, e se tout sa tou, anplis ankò y ap pale avè m, yo di yo panse s on bon vi ke m te genyen, e se tout sa ki fè m vin pale avè w konsa. Wi, dakò, w a padone m, paske se pa mwen k ta vle, e m renmen w. Wi, bon bagay, m renmen w, m pa vle, m konnen se travay, paske peyi m pa Ayiti. An, ou wè sa kounya? Se kalòt la pou m te ba w pou w te konprann mwen. Ou konnen, m reflechi twò la paske m te vle fè sa ak tout kè m. Mi cheri, m konnen w renmen mwen menm tou m renmen w. Lè m poko travay cheri, ou va eseye konprann mwen. Se paske m pa jwenn travay ki fè ou poko mete bagay nan tèt ou. Mi cheri, eseye konprann mwen tande cheri. An dakò, pa gen pwoblèm. Se paske peyi nou pa itil anyen m pa konprann. Pa gen pwoblèm, w a padone m.
Dakò cheri, an n ale.
Malòs ki gen isi mezye.